Avan poum komanse map di yon gran salitasyon ansanm avèk tout abòne mwen yo e ou menm cheri doudou mon amour ki gen pou klike sou ti bouton abòne a kounyea merci san nou menm travay la pa tap posib pa bliye kite yon kòmantè pou di saw panse. 2 moun sa yo te kòmanse fè videyo andeyò nan zòn Marchand Dessalines Ebyen anpil moun te renmen Jimmy spesyalman manman Jimmy tou anpil gason te dèyèl ebyen mes amour ta sanblel jwenn yon diaspora ki renmenl anpil ki arive lwe kay ba li lavil nan zòn Gonayiv ebyen mes amour tou dènyeman la a mesye a te vini mesye a anmennenl de Cameroun fiyanse avèl tout bagay fèt ebyenl te deside afiche mesye a men se pat bon afiche a li te oblije bouche figil paskel potko prè vrèman vre poul te afichel parapò ansanm avèk bouch moun. Tik tok paske li pat vle sak te rive pat bonita a te rivel ebyen mes amour sa se konsa ke li te konn poste mesye a aprè fiyansaj la kel te konn ap bouche figil li pat vle moun wèl ebyen sa se konsa ke mesye a li menm li deside poste jodi a paske madan marye mesye a soti nan silans li li di ke moun sa yo paka vin marye sou li la paske li menm li poko divose jan nap gadel la a se foto madanm mesye a ansanm avèk mesye a te pran 2009 se ap. Se pa 2009 yo marye non, sa se foto ke kote ke yo tap fete maryaj yo. E li menm fè konnen ke yo gen pitit ki pi gran ke ti dam nan. Ki se demwazèl sa a kote ke pitit yo yo menm ki tap gradye, kote li menm ansanm avèk mari li te tèlman byen ini yo, yo te al nan gradyasyon pitit yo ansanm ke yo tap fete, selebre. Ebyen mèzamou bagay la degringole kote ke manman Jimmy li menm. te oblije retire tout video kel te fè ansanm avèk mesye a malgre ke li pat poste figi mesye a madanm mesye a te reklamel paske genlè gen moun pa anba ki te al di madanm nan sa ebyen mes amour bagay yo vire tèt anba kounyea la paske madanm nan pa deside bay vag la mande èd poul ka konbat ansanm avèk manman Jimmy manman Jimmy renmen nèg li nèg manman Jimmy renmen manman Jimmy Sak vin pase mesye a li menm li te oblije poste tèt li paske malgre ti dam nan pat vle postel madanm ni te vin fè bri madanm ni te vin ap kòmante te fè ti dam nan retire tout video yo mete yo prive ebyen mes amour mesye a li menm li te deside poste foto yo san ke li pat bouche tèt li kote ke li te vin santi sa se yon wont pou demwazèl la. Li te oblije di madanm nan ke lap tann madanm nan li prè pou l reponn tout mesaj madanm nan. Sa se video ke manman Jimmy li menm li fè pou l fè konnen ke bagay la pa gen rale bouda, se grenn nan bouda pou l ye, li pap fè lach e li fè konnen ke menm ke nou wè l pou kont li nou pa bezwen pè pou li, depi li pa antò, li inosan, li pa pè anyen. Ebyen mes amour mesye a kanpe tòf nan bouda manman Jimmy, Paske li gntan fiyanse, li pap pèdi lajan bag li a e manman Jimmy tou li menm li kanpe tòf paske deklarasyon ke mesye a fè li li menm li pa sanble ke mesye a te ansanm avèk madanm li ankò, ta sanble 2 moun sa yo te gntan separe paske nou gntan konnen fanm ayisyèn depi yo gen anpil tan ansanm avèk yon nèg yo pa ba li valè ankò. Epi manman Jimmy li menm li pran nèg li, sa se manman Jimmy ki kanpe tòf lap reponn madanm nan byen kare poul fè konnen kel pap kite nèg li mes amour. Malgre madanm nan fè konnen yo gen timoun ki pi gran ke manzè nan relasyon li genyen 3 pitit ansanm avèk maril la. M pral kite nou ansanm avèk video pou nou kapab wè Jimmy ansanm avèk manmanl jan yo te kòmanse byen pwòp. Bye mes amour pa bliye abone. Mwen gen 5 pitit si nou ka ansanm fèm konnen be paske mwen renmen ou anpil cheri map fè Jimmy reponn ou. An an bi ou gen 5 pitit e pou bezwen fè an maron pitit genlè lè lajan petro karibe a nan menw li ye prezidon e. Ou ka wè mime moun dlo sik nen nèg la pa ka bwè. Yon yon pi la sou tiktok. Hmm, annik mi menm la jan ou a gen. Mache de fanm. E e pi ankò ou ou gen 5 pitit e pi e e pou ap vin pou yon fanm a yon pitit. Egle tèt ou 8 li ba yi. Anbyen, sa sa ye la ou ka wè mime moun dlo sik yo pa ka bwè.

Mwen vle sa nan kay mwen. Jan nap gade la a se konsa moun yo te kòmanse ansanm ebyen mesye a vin tonbe sou wout li kounye a se diskisyon mesye marye madan marye kap regle leson moral nenpòt sa wap fè fèl byen paske ou pa konn kote chans ou ap soti pa bliye abòne bye.